anndan ekip OL Lyòn nan. Dayè fòk nou sonje ke Lyòn yo, yo antrene pa mesye Giraldès, Giraldès ki te ranpòte Lig dè Chanpyon avèk ekip Foutbòl Klèb Barcelòn nan. E donk se yon ane ki trè enpòtant nan karyè anmi anbalezyèn nan puiske dezòmè li antone an klèb pa yon ansyen venkè de la Lig dè Chanpyon an seleksyon pa madam Pia. Donk li genyen 2 gwos tèt ki otour de li menm ki kapab ede ke li pwogrese. Hier ankò li te brillant, auteur de 2 passes decisives e joureuse la li menm li fè gwo koze, gwos enpresyon menm si nou konnen tout moun ap ret tann ekip Royal Lyon sa sitou an Lig dè Chanpyon. E se sa nap tann, li te fè final deja, donk li gen Trè hier. enpòtan paske Melchie se referans nou an matyè de foutbòl feminen. Daka di, menm pou Karayib la, se yon referans, Melchie. Donk sa fè fyète nou an Ayiti. Lè n ap gade Melchie, mwen menm mwen te gen chans gade l nan stad Sylvio Cator lè l t ap jwe nan klèb la wi. Tigres. Donk, non, li potko konsa tou. Men, se yon moun kòmsi ki enteresan lè w ap gade l k ap jwe. Men talan an te la. Talan an te toujou la.
Paske an reyalite, lè m ap gade Melchie sou teren an k ap jwe nan stad la, mwen menm mwen te panse se yon gason. Paske frap de bal li se gason, drib li se gason, kòm si m ta ka di atletikman, vizyon l, tout bagay li nèt se gason. Donk menl fi kounye a k ap fè lè bon jou m ta ka di du football feminen ayisyen. Donk mwen kwè ke se yon bon bagay lè nan jan de match sa yo, jan David sot di l la, ki pa make anpil gòl pandan sezon sa, men nan pas desiziv yo menl fi se yon mèt nan sa a. Donk li ede ekip sa a anpil.

2 pas decisif de Melchidael Dumornay e nap di ke Lyon li pran tèt li an tèt nan tèt klasman an donk li kweze eka nèt 19 pwen wi li deja kalifye li deja kalifye non nan an frans an frans se advèsè dirèk ekip OL Lyon nan se ekip Paris Saint Germain an or Paris Saint Germain li gen yon klas enferyè avèk OL Lyon pa bliye ke l OL Lyon se ekivalan. 2 ekip football club Barcelone nan an Espay an Espay Barcelone nan football feminen an li pa gen rival e se menm reyalite sa ki gen an Frans se sak fè nou di se toujou nan lig dè chanpyon ke ou pral wè eske veritableman ekip Giraldez sa li menm li pran yon lòt nivo pa bliye ke ane dènyè Melchie se te plis nan kontratak kal te konn evolye ane a avèk Giraldez ti vin antre nan. kè jwèt la anndan teren an pandan ke li genyen posibilite pou l kapab pwojte l vè lavan, sa ki si OL Lyon jiska dat li ap fè yon trè bòn sezon nan 3 premyè sezon, se twazyèm sezon Melchie anndan ekip OL Lyon nan e yo pa t rive osi lwen nan koup de Frans donk la a yo gen posibilite pou yo kapab al jere al gade pou wè èske Yo kapab fè yon triple avèk Giraldes. E mèkredi, Le Havre nan baton pi rèd. La uityèm de final koup de Frans feminin nan se pral mèkredi ankò Lyon kontre Le Havre. Youn nan bagay ki pi enpòtan Richard se paske sezon dènyè a m ap gade yon match OL Lyon t ap jwe Melchie pat kòmanse match foutbòl la. Melchie te vini apre yon lejè blesu li te gen, li pat komanse match football la. Se komsi map gade club la kap jwe, se yon club ki pa gen nanm. Li pa gen nanm menm, li pa gen nanm. Epi otomatikman antrenè a gade epi li ranplase yon jwez epi li mete Melchie, le jeu a konpletman chanje epi ekip la genyen lot ekip la. Epi youn nan bagay ki pi enpotan se ke se Melchie. Non sèlman ki te fè yon pas gòl epi ki te make yon gòl. Donk se te trè enpòtan. Melchie m panse ke li dwe kontinye travay paske nou gen bon nou gen anpil nou gen anpil posibilite pou nou al nan koup di mond. Donk sa vle di si nou ta rive nan nivo sa donk se t ap enteresan pou. Menm si tout moun ap ret tann derby Lille la paske nan mwa davril la.

E si teni saje a Richard yè, mesye yo pa rive kite an rezon de San Souci ki li menm pat genyen posibilite pou l kapab pran ekip ki antrene pa coach Ernesto Datus la pou l mennen nan dezyèm vil peyi a. Kounye a nou pral gade pou n wè ki desizyon eske lig la li menm li pral pran, kòman, kilè yo pral pwograme match foutbòl sa a paske sa se yon gwo tèt fè mal ki genyen a chak fwa lòske swa genyen pwoblèm de sekirite ki anpeche ke konpani sa ki li menm dwe pèmèt transpò klèb yo de yon vil avèk yon vil pa rive fèt. Sa a se yon lòt andikap ankò nan chanpyona nasyonal la. E sa te rive Baltimore deja wi. Nan seri douvèti a. Men wi, li te gen pou l al Okap.
Bon, ka sa a diferan. Nan premye ka Baltimore te genyen an, se ke se te ensekirite a ki te grav, bis pa t ka travèse. Men fwa sa a, menm okouran tou depi. Kèk jou la ke San Sousi pa fè vwayaj non atè a pou rive Okap. Bon. Pase kondisyon difisil. Wi. E donk gen tanpèt Wanament, match sa li menm ke k ap jwe jodi a se an tè Sen Malkwaz. Bon. Pak Levèt. Kounya la èske Wanament gen tan rive Latibonit? Wi. Se sa. Sa se lòt ka wi. Bon. Se sa pou n konnen.
Enfòmasyon ke nou rive jwenn se inikman ekip Baltimore la ki li menm gen pwoblèm de deplasman. Ki anpeche. Ki anpeche. Ekipe tanpèt fas avèk Wanament lan. De klèb ki nan yon sitiyasyon e difisil Wanament te jan nou tap di li lendi a ki li menm gen yon pasaj a vid Wanament ki te kalifye pou seri de playoff nan seri d'ouverture la e byen fòk nou di ke ekip Wanament sa li menm li rete sou 2 defèt alòske tanpèt li te konnen yon defèt lò de dezyèm sòti a se te di kote dè Gonayiv. E fòk ekip Senmakwa zo korije sa wi David e pafwa lè yap jwe kont ekip. M kwè Wanament se nan Nòdès. Epi Okap. Donk lè y ap jwe kont ekip sa yo, si yo kapab deplase lavèy li toujou bon. E sè vrè ke sè le jou menm lè yo pral jwe. Bon, lè te gen peyi pa t pwoblèm. Men kounye a la a gen gwo pwoblèm. Gen gwo pwoblèm, gen difikilte. Epi gen match ki pwograme pou demen si Dye ve tou. Donk FICA gen pou l resevwa Racing FC. On duel entre 2 ekip ki okipe tèt group A avèk 4 pwen. Avèk 4 pwen se nan Pak Sen Viktò. E pi toujou menm demen sijè Kosmopolit SC ap resevwa AS Kapwaz. Plu presizeman nou konn di ASC. Men finalman Kosmopolit reziltal yo pa bon ditou non mesye. Non pa bon ditou.
Ekip Kosmopolit la ki te chanje antrenè. E nan mitan seri douvèti yo la, yo te retounen avèk Coach Rolf. Coach Rolf ki te nan tèt ekip Cosmopolite sa, pa la swit ki te kite l, ki t ale nan Tanpèt. Bon, maryaj la pa t fè long feu, men li retounen, ou gen enpresyon ke ekip la li manke yon bagay. Paske a chak fwa Cosmopolite ap jwe, Cosmopolite rive fè konsèvasyon de balon, men rezilta a li fini pou advèsè la. Week-end ki sot pase la, ekip Ficar te kale yo 2 gòl a 0. E dènye coach ki fè bon rezilta avèk Cosmopolite se se Sévère wi. E ou sonje Sévère wi Biwa? John. John Sévère, dènye coach ki fè bon rezilta, men depi lò yo pa janm ka pran yon coach ki kapab ale. Misye pa move antrenè non. Li pa, li pa yon move antrenè men li te fè yon pasaj difisil nan tèt ekip Ficar a. M te gentan santi li pral echwe wi. Paske gen bagay misye pral enpoze yo pa ka bay yo. E se pi gwo pwoblèm ki genyen la a, lè w wè yon coach misye sou ban pou yon club ayisyen, Mesye li gen pwoblèm mesye. Lò rezilta a vini se du bec et des ongles. Mwen sonje dènyè fwa yon coach te plis enpoze yo pou yo fè yon seri de bagay, m kwè yo sonje Wilkens Plaisir. Wilkens Plaisir te gen okazyon pou l te kotche Amerika yon peryòd se te AS Mirebalais. Yon nèg ki chaje konesans.
Efektivman, misye te misye te enpoze yo sètèn choz sou kondisyon fizik jwè w yo, men kòman pou jwè w la manje, men kòman pou jwè w la dòmi. Yo t ap fè rezilta. Men, gen de detraktè ki vin wè an Wilkens yon moun ki vle monte tèt jwè w yo. Donk, lè jwè w la li menm konn valè li, donk, men kanmenm, m kapab konprann Lukens, pa Lukens non, Wilkens gen lòt pwoblèm pèsonèl li.

Misye gen merit li men sensèman misye dezòd anpil tou wi King Splezi donk m salye Jean Josue Mervil sou trak sa Jean Josue Mervil se te se te ansyen pwofesè m wi wi li te nan Galaxy men m ba mikwo a vag li di m l ap reprann pou koup di mond lan l ap reprann bon se t ap enteresan pase misye se yon kape e donk mesye li te enpòtan pou n te fon ti pase a pye jwen sou foutbòl nasyonal la paske se aktyalite n ap fè nou oblije aktyalize nou. E nou sot wè egzanp lan la avèk Anthony hein nou oblije aktyalize nou donk mesye la.